Lajan men nèg la twò bon nèg men. Aske se sak mete nou deyò men, se la m fè kòb mwen baz, m pa janm rate emisyon, e sak fè m toujou gen emisyon baz. Bon m di w men, nou se gangster se vre men, men nou ka, nou ka konprann yon bagay tou men. Sak genyen menm?
A vle di lè a poko rive? Konsè ka annik parèt, si lè a poko rive? A, kòman si e konsa m ka annik parèt, m ba w tout tan sa pou w te reflechi, ou konnen m renmen w deja. Ou vin a 2 men, ou pa menm vin a yon ti flè, anyen menm, lè a poko rive. Bon sa e la? M te konn si m t ap kwaze avè w? Ou pat bezwen konnen non.
Depim te nan wout la fò te resanti sa sou renmenm tout bon.
Se pa renmen m pa renmen w. Ou konnen m renmen w deja. Ou konnen m pa bezwen ap rale pil fèy papye, fè pil grimas map fè literati pou m eksplike w kijan m renmen w.
Flè a konte pou mwen anpil. Li fè m santi m fanm. Epi tou e pa ou k pou mande m ni non men nan pwochèn okazyon map jwe w sa. Mwen di w sa pou w konnen. M tou di w sa pou w konnen. Bon m di w. M fè yon lòt refleksyon. Ki refleksyon w fè la? Monchè. M pa gen pwoblèm pou m renmen ansanm avè w ansanm non. Kounya m tande w ap pale. Ou pa bezwen ap griyen do kounya w tande m ap pale. Ah mon Dieu! Bagay yo gen kondisyon. Bagay yo pa fasil konsa. Ki kondisyon?
Ou gon misyon pou w al fè pou mwen. Ki misyon sa?
Depi w fè l byen, tout bagay ap nan mwen. Ou wè m ap nan depla mwen, fè sa w vle avè m. Bon, m pa gen pwoblèm m ap fè tout sa w vle paske w konnen m renmen w deja, tout sa w di m ma vouzòt. Ebyen nou gen tan renmen.
Depi w prè pou w fè tout sa ke m vle.
Fò w ta pase nan bendo m. Pa gen pwoblèm.
Men fò w byen jere m. Hum oo.
Yon fanm m renmen monchè m pa ka pa jere l. Bon m ba w misyon paske l plis enpòtan pou mwen ke lanmou an. Oh!
Non monchè bagay la pa konsa. Ou renmen m, n ap fonksyone lanmou apre sa misyon lan dèyè monchè sa konn cho konsa. Wè lè w fin fè misyon sa, gade. M ap ba w yon sousad ak glas. Shit, wè kounya, wè kounya m santi m kòmanse santi m bay m jènjan. Men fòmisyon m nan byen fèt. M pa gen pwoblèm, m ap jere w.
Ban m misyon, di m sa l ye. Ti nèg la. Ki ti nèg sa?
Sa w konnen m renmen an. Bon, ou pa ka pale m de ti nèg ou renmen toujou. Kounye a, ede m pou m pale. Ou pa renmen m? Ou pa vle genyen m?
Enben, fò w tande l e sou li w pral fè misyon an. Enben oke, pale.
Bon, m pral prezante w de zanmi m. De moun k ap travay avè m. M pa fè sèlman zanmi m paske yo toujou la pou fè misyon pou mwen. Yo wè, wè l ap ba nou yon dezyèm chans. Ok men, fwa sa, m pako konn ki misyon li ye lè l vini men, men fwa sa pa gen rate baz. Ok frè. Ah, lòt misyon, lòt misyon n ap jere sa monchè.
Yo pral, ou pral yon kote m ap ba w kontwòl misye. Ok.
Kote l toujou poste, epi nan moman li la, mesye yo pral vòlè valiz ou. M ap prezante w mesye yo, w ap gentan konnen yo. Mwen m pa gen pwoblèm non.
Epi wè.
Misye misye gen kè sansib anpil. Li sansib pou fanm. E m konnen Wemeto trè seksi pou w rive sou misye. Misye pral dèyè sove w la nimo telefòn ap tonbe pou w sedui misye ban mwen pou w soule l pou w ban mwen l nan yon chanm.
M ba w l nan yon chanm?
Yeah! Sa w pral fè avè l nan chanm nan?
Èske w pa renmen m? Yeah!
M renmen w men fò w konnen m jalou menn. M pa ka ba w l nan yon chanm. Baby pati jalou a poko ka ladan l. Ou konn ki lwa ap jalo? Lè m fin fè sa. Ou wè lò fin ban mwen l?
Apre sa, m di w, tout bagay ap nan plas. M pa pou w manti.
E pa kè m ki poze non k fè m di w m ap ban w tout bagay. M oblije fè l, paske w bezwen gen fanm nan. Enben, paske m bay, paske bay, m renmen w bay, bèl dach, bèl ti bagay. Gade, bèl timoun. M wè, m wè kò w ap pran nan lari a w la. Se pa nan, m pa pran nan mwen konsa non. Non monchè, ou pa ka prive m de sa yo. O. O.
Pou fanm gen fanm mwen pou ap vann kò konsa m paka pou vode sa. Sa pa ladann.
Talè la yon lòt ap wè w la pran non tou. M pa prete, m pa prete.
Fòk ou wè misyon m nan. M ap voye, m ap di w ki lè, ki kote, epi depi m fin moutre w mesye yo tout bagay, ap oke. Men m pa gen pwoblèm non, pase nan Bendo m wi papa. Dakò.
Ben oke li di. Dat m ap tann li la m wè l pako rive vini la, li te ban m randevou. Ben n ap tann li menm.
Zanmi kijan ou ye? Mwen byen wi e ou menm? Oh pitit solet la ann al chita. Zanmi humm.
Ou konnen depi mwen rele nou se misyon li. Bon m pa vin pou m rete. M ap prezante nou demwazèl sa ki se Kasi. Kasi.

Anba legliz la. Bon avan yè mal nan reunion de jeunesse ou pa anba legliz la. Mezanmi, ou pa vin nan service yo, ou pa vin dimanche matin. Oh, mezanmi, hey!
Ou pa fè tèt mwen fè mal non.
Sa vle di, sa map di w la e tèt ou map fè fè mal? Anmweyy kijan w abiye la tou? Kòman m abiye?
Anmweyy ou kite legliz?
Non m pa kite legliz men m pa wè anyen mal nan sa. M pa t konn met pantalon, m just met pantalon kounya. O ou konnen koutim legliz la, yo pa dakò moun met pantalon. Bagay sa bay gade legliz nan tout pastè, bagay sa pa konsène mwen. Hey!
Pa pè di, si sa se bagay ki gade legliz la, a mi ok. M pa wè m fè anyen mal la. E pi, dimanch se Jewova ap wè m. Kòm w ap plenyen w pa wè m, m panse dimanch m ap plenyen. Non, sa vle di, lè w vin legliz la e pa pou mwen pou w vin legliz la non. Wap vin legliz la pou ou, moun pa vin legliz pou moun. Ou pral kwaze a demwazel sa a, map voye an dwa avw, map voye di w ki kote wap kwaze avel. Ou pral dèyè vòlè valiz li. M konnen w pap blom. Ya. Jamè.
Epi depi w fin fè sa, nenpòt moun ki vin sovel, lage pye nou. Nenpòt moun. Epi rès misyon ap nan men manzè.
Ou kwè pandan wap pale a, janm wè yo la, ti egare sa yo ka fè sa w bezwen an? Ah m kwè sou misyon anpil wi. Nan met kilou nan misyon an.
Sim pat kapab li patap tounen kote nou. Femen bouch ou la. Bon yo k te gate misyon an ti egare. Ah boss la yon bagay ka pase boss la. M pa vin pou pou pil pawòl anpil sa yo. Ou kòmanse gate sanm la menn. So m fin pale nou konnen devan lanmou m pa nan kaka. Tout bagay ap jere. Depi lanmou manje nou tout ap pase. Ebyen m lage pye mwen.
Monis vin la ou k fouye de pyew nan vi prive m ou sise a se lotbò m pa renmen l ditou pa fèm sa. Oh mezanmi sim veksew dezole. Li kontan wè w wi.
M kontan wè w tou wi antoulèka map tann nou legliz la. Map vini dimanch si Dye vle pa enkyèt ou. Anmweyy ok.
Gade li Li te legliz la byen pwòp mache byen pwòp kounya se pantalon chèn zanno.

Konnen kòman bagay yo ye menm. Nèg ap mal pase, y ap fè erè, y ap pran kou. Bagay yo grav wi. Yo pa jwèt non menn. E menm sa ou ye? Aa!
Anpil pwoblèm menn ki toujou ap travèse menn. So, ou konnen depi lontan nou te toujou konn pale menn bagay sa yo. Ou te konn mennaj mwen an menn. An, e pa ti dam. Li pran fon bagay sa wi. Wi menn.
Aah. Se pa se pa se pa li te fè monchè. Monchè vin gen gwo pwoblèm ansanm avèk li baz. Gwo pwoblèm menn se fè diskisyon tout lajounen e li kwaze avèm nan lari mwen menm kouto rale sou mwen la. Oh oh.
Sa ou dim la kouto? Wi menn.
Ah ou te manke cho baz. Aah. Mwen se mwen sèl kap mal pase wi menn.

Jis konnya sa fèm mal. Paske se pa yon fason ke m te panse. E lè map byen gade m wè se erè ke mwen menm mwen fè ki fè ke m twouve m nan sitiyasyon sa kote m la. Sa vle di la nou tou de gen pwoblèm menm? An m ba yo lèd anpil wi. E kote ke yo wè, pito ou kite ak yon moun si se moun nan fè erè, men lè se ou ki fè erè pou moun nan rèd. Men m pa konn pou ou menm sa k pase bò kote pa ou, sa k fè ke ou arive kite ak menaj ou, di m. Bon, mwen menm, pou m byen di w, nou pa kite menm, men relasyon an tèlman konplike, dè fwa li pa fè m konfyans, li toujou ap panse yon seri de bagay ke w pa menm fè l menm. Aww
konsa? Aww enben ok. Ahaa. Map rele w talè ma chérie. Ahaa.

Mwen renmen sa gen anpil tan. E panse ou menm. Refè bagay yo ankò, pale ansanm avèk li pou l kapab pran konsyans paske m pa ta renmen koup lan kraze. M pap ba w manti men. A plizyè repriz m eseye aranje sa. Ok? Anyen pa janm mache.

Laviw an danje paske si panse ou kapab fè vyolans ansanm avèw rale zam sou ou rale kouto nan ou gen rezon papa paske tout moun ki sote a renmen vi yo men ke se lanmou vre men m pa kwè moun pral fè erè akoz de lanmou epi al mete vi yo an danje se sam panse tou menm.
Bon pouki nèg yap goumen konsa menm. Ou pa konn Roody ou pa rekonèt Roody nan zòn nan.

Bagay yo konplike nan menm menm. M pa konn kisa pou m fè kounye an la menm. Monchè pou m byen diw desizyon sa se nan men ou li ye. Paske se ou ki chwazi. Ok evalye pou wè ke si moun nan si CDS, si se li menm ki se li menm ou chwazi pou ou an. Epi wap gade si ke ou ka kontinye ansanm avèk li. Paske se ou ki chwazi antre nan relasyon an, se ou menm ki pou pran desizyon, mwen m paka ba ou, m paka diw.